Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Cossy Roosevelt, jounalis sante. Se yon plezi pou m avèk nou sou plato sa pou m prezante nou yon emisyon spesyal sou Covid 19, Coronavirus, yon emisyon kote nou pral mete aksan sou kanpay vaksinasyon, sou enpòtans vaksen kont Coronavirus, kont Covid 19. Pou n fè emisyon sa, nou gen avèk nou Doktè Loiseau, nou gen atis ki pase l nan prezantasyon

Epi mwen pote chapo de moun k ap fè aktivite oubyen k ap pote anpil sipò nan kad enplemantasyon yon konpozant de vaksinasyon anti-covid ke nou genyen avèk prevansyon e kontwol dè enfeksyon o nivo dè enstitisyon sanitè. Mèsi.
Rapidman, mwen se Ti José ni chanteur, acteur, publiciste, sa nou vle, jan yo vle di l la but. M panse ke Ti Djo a se li menm ke tout moun konnen san yo pa bezwen konnen egzakteman ki pwofesyon ke m genyen egzakteman apan de chantè a but se Ti Djo se kreyòl la. E mwen se yon atis ki fonksyone avèk moun, ki avèk moun 24 sou 24, ki ki sou stage 24 sou 24, ki an deplasman nan tout kote nan peyi a e ki nan prale a moun e sitou m ka di ke ki ki resevwa doleyans moun. anpil ki resevwa pa egzanp plent ke moun genyen pa egzanp nenpòt kisa yo genyen yo vin pale avè m se kòmsi m ta di w lè w mizisyen ou se yon psikològ ou se yon sosyològ se kòmsi moun yo pran w pou tout kalite bagay nèt donk m panse ke se youn nan bagay ke avantaj ke yon atis ka genyen ki fè ke mwen panse ke wòl mwen nan emisyon an pral plis sitou e pale de kijan moun yo pran maladi a e kijan yo viv li nan sektè pa m nan. Trè byen.
Bonjou mwen menm mwen se Kevin Mezidor men non an pi long ke sa se Jugo Mezidor Lucci Kevin Si nou ka fè yon ti pale pi plis sou kiyès mwen ye mwen se yon komedyen nou tout ka konnen li deja sou rezo yo se Aurelie se youn nan pi bon zanmi medam yo aktyèlman e m pa ka di m se yon piblisis paske komedi m yo plis baze sou rezo men nyanmwen se sa mwen fè mwen se yon moun ki M son bon vivan tankou ti Djo. Moun yo toujou ap ri lè yo ansanm avè m, yo toujou ap ri lè y ap wè m. E rezon ki fè mwen patisipe nan emisyon an maten an se pou mwen ka rakonte moun yo men ki enpòtans vaksen sa ka genyen nan lavi yo paske yo toujou di on komi on on on korije lè m lòs an riyan so se poutèt sa m la maten an. Trè byen, e nap souliyen ke emisyon sa a se rantre nan kad bourad pa anons ap bay kanpay vaksinasyon MSPP ap fè toupatou nan peyi a, e se yon emisyon ki jwenn sipò bourad lajan usaid. Doktè Loiseau, donk nou konnen nap kòmanse pa doktè, e ou reprezante ISPD, se si ke ISPD sou teren an li pote yon gwo kontribisyon nan kad kanpay vaksinasyon kont Covid 19 la, eksplike nou striktire pou nou ki sa ke nap fè aktyèlman sou tèren an pou n ankouraje moun yo pran vaksen. Ok, sa son bèl kesyon. Sou tèren an pou nou ankouraje moun yo pran vaksen. Nan strateji nou genyen, m kapab di nou pa genyen yon strateji ki fiks Se yon strateji ki bouje avèk diferan gwoup de moun, avèk diferan depatman, avèk diferan kominote. Youn nan bagay nou fè, nou fè sansibilizasyon avan menm ke nou fè vaksinasyon an. Paske avèk tout rimè ki genyen, tout sa moun yo panse de vaksen an, li pa twò evidan pou nou jwenn moun yo leve, yo mache, yo rantre anndan enstitisyon, yo di, m vin pran vaksen. A mwen ke son moun ki pral pati, a mwen ke son moun ki ap regle on papye avèk anbasad yo mande fòk li pran vaksen an, a mwen ke son moun ki gon moun lòt bò ki di l pran vaksen an gen bagay m pral regle pou ou, men li trè trè oubyen son moun ki trè trè sansibilize epi ki deside de par li menm li pral pran vaksen an. Men sa li reprezante on ti minorite zwit. Donk strateji YSPD fè, Avan menm nou al bay vaksen yo, nou jeneralman sitou fè nou akonpanye de yon reprezantan depateman sanitè pou depateman peyi an kote nou pral bay vaksen an. Epi nou fon ti kozri, nou fè yon prezantasyon, nou pale moun yo de vaksen an, de byenfè li, nou pale yo de maladi a, nou pale yo de kòman sitiyasyon an ye an Ayiti, nou pale yo de ki vaksen ki disponib nan moman an, kote yo bay li. Donk, nou sansibilize moun yo e nou tou reponn, adrese anpil. Infox ke moun yo genyen, sa yo tande, sa yo wè nan rezo sosyo, sa moun bò lakay yo di yo, nou tou demonte yo avèk des enfòmasyon ki palpab oubyen ki evidant, ki baze sou sa la syans di nou, epi moun yo santi yo plis an sekirite pou yo kapab rive pran vaksen an. Men, jan w esplike m nan la, donk se yon kanpay, dapre w menm, k ap mache, pa vrèman a gran pa paske moun yo toujou retisan pou pran vaksen an. Men, lan apwòch ou, lan echanj ou fè avèk yo, di nou 2 bagay ki fondamantal yo di yo avanse pou yo pa pran vaksen e moun ki pran vaksen yo kisa yo di w, poukisa, kisa ki motive yo pran vaksen an finalman?

Otomatikman nou chita, moun nan dakò tande nou pou nou pale l de byenfè vaksen an pou tout moun an jeneral e pou nou menm an patikilye ki vaksinen, moun nan kòmanse ap kontanple ide pou l vaksinen. Kòmsi sa l te tande yo kòmanse chanje. E nou gen moun, pa egzanp, e kèk moun anndan legliz ki di ke yo menm yo deja pwoteje avèk le san de Jezi, yo p ap pran vaksen. Donk, sèten nan moun sa yo tou nou konn chita nou pale yo, nou di yo ke anplis de pwoteksyon le san de Jezi an, men sa yo ka jwenn anndan vaksen an tou, ki konn tande. Nou gen moun ki di nou bon mwen m pap pati, m pa bezwen vaksinen, oubyen m pa sou pati, m pa bezwen vaksinen. Donk se kòmsi moun yo wè vaksen an kòmsi s on give and take li ye. Sa vle di ke ou ban m vaksen an, pou m pran vaksen an nan men w, ou gen yon bagay w ap ban mwen, oubyen m gen yon bagay pou m al pran, ki pa fòseman avantaj sante m, men ki son bagay ki ki ki plis an nou di materyèl ki enterese moun nan pou l ta kapab genyen an echanj de vaksen an. Sa vle di ke konsyantizasyon popilasyon an, konesans popilasyon an sou enpòtans e benefis vaksinasyon an li pa klè a san pou san. Gen lòt moun ki di a, chak fwa m wè gon bagay nan rezo sosyo ke yo di e ki fè ke m plis dekouraje. Ou konprann? E nou menm gen de moun nan entènasyonal la k rele fanmi yo ki di, a, vaksen an mwen m pran n pase fòk mwen pran li, men m pa konseye w pran l. Donk sa vle di ke sètèn fwa nou gen anpil moun ki vrèman pa jwe an favè nou pou kesyon vaksinasyon an. An nou gade kounye a la nan sektè mizikal la avèk T-Djo e kòman Yo wè kesyon vaksen an, m konnen Tudio li vaksine deja, men kòman lòt moun k ap evolye nan menm sektè avè w, kòman yo wè kesyon covid 19 lan, kòman yo wè kesyon vaksen an menm? M pral pi pre, m ap antre anndan lakay mwen. Mwen menm mwen te oblije pran vaksen an paske vi djòb mwen, vi travay mwen, m ap wè a moun 24 sou 24, mwen gen manman m ki aje, mwen gen de moun lakay mwen ki aje, m gen pitit mwen pou m pwoteje, m gen fanmi m pou m pwoteje, Donk m te jije tèt mwen ke se mwen ki gen pi vye vi a lakay mwen paske lòt timoun yo m ka di petèt m ka di pitit mwen te ava pa al lekòl, m ka di manman m pa sòti, m ka di lòt moun pa men lè maladi a te fèk ap antre isit e ke yo te konn ap anrejistre premye ka yo, sa k fè m kouri al pran vaksen an se paske m gen de pwòch mwen ki te mouri. M gen pwòch mwen k mouri, m gen fanmi m ki mouri, m gen fanmi m ki te byen mal k al lopital Mirbalè ki etène, ke m t ap vide yo kòl avèk yo chak jou, mwen wè sa yo pran e mwen konprann enpòtans vaksen an pou m te pran l. Fòk mwen di w ke nou gen yon pèp ki sentoma. Se lè m wè m kwè. Anpil nan yo pran vaksen an, pran lafyèv la, pran bay sa pou ti lafyèv la. Yo di w gon ti lafyèv deja. An ou te pran ti grip la, ou te pran ti lafyèv la, yon ti lafyèv 3 jou, eksetera. Men pa kont, pandan y ap pale de ti lafyèv la, bò lakay yo gon moun ki mouri epi yo di w ti lafyèv la t genlè touye l. Donk, ofèt, yo anvi al pran vaksen an wi. Men an menm tan tou yo pè paske pou yo menm vaksen an relye avèk yon afè de dyab, yon afè de bagay, de filozofi, de kòman rele bagay sa a lap fè w fè estwok, bagay avc, bagay whatever etc. Sa moun yo pa konprann sèke fòm de kominikasyon pou yo pale avèk pèp la, Li poko nòmal. Fòm de kominikasyon pou yo itilize pou vaksen an, yo poko jwenn li isit. Jan w sot di a la a, gen de apwòch ki bon. Men pou mwen menm kòm mizisyen, mwen pa panse ke se konsa pou apwòch la ta fèt. Se yon kanpay ki pou ta fèt. Globalman, e non pa yon kanpay k ap fèt de tanzantan nan kèk sektè nan tout bagay. Pa egzanp, se pa nou menm sèlman la a ki pou t ap pale de kowona. Fòk nan lekòl, pwofesè lekòl, azèk, kazèk, legliz, tout kote ta pale de kowona pou fè yon mobilizasyon fòt e dirèk. E m panse ke se sa nan tout sektè. Alò, sa k fè w wè ke li prale lan, se paske se. Institut Panos kap bay bourad, se doktè a ki nan yon SPD ki kap bay kèk bourad, se usaid kap bay kèk bourad, se ta li poko yon afè nasyonal. Jou l tounen yon afè nasyonal ke kominikasyon an prale pou yo di ke vaksen an, men ki sa l fè sèlman. Li ogmante sistèm iminitè w, li fòtifye sistèm ou pou ke lè maladi an antre sou ou, ou ka santi l, ou ka pa santi l men l pap tiye w. Trè byen.
Se sa pou moun yo konprann nan men moun yo poko konprann ni. Mwen panse ke mizapa apwòch sa a pou nou tout ta met men ladan l pou moun yo konprann ki sa li ye. Premyèman pou yo pa dyabolize vaksen an, pou yo pa pran vaksen an tankou yon bagay ki, paske men m kwè m renmen madanm mwen, m kwè m renmen pitit mwen, m kwè m renmen fanmi m, m pa ta ka al pou al pran vaksen pou pou se yon dyab m al met anndan m. Mezanmi, li pa ta fè sans, m pa ta vle sa al touye tèt mwen pou m si m konnen Ou konprann yon bagay? Donk, sa vle di ke anpil fwa, sa pou moun yo konnen se ke pandemi se de bagay ki egziste depi letan dè tan. Okontrè, jodi a, li pi fasil pou nou paske lasyans tèlman evolye ke yo jwenn yon piki rapid. Yo jwenn plizoumwen yon solisyon rapid. Men, hey! Te gen de epòk ke bagay sa a se, lè te gen pandemi, se te ravaj li te fè nan lemond. Ou konprann? Donk, mwen panse ke nan sektè mizik la, Nou pèdi anpil mizisyen. Nou pèdi anpil mizisyen. Petèt ke bagay la pa pale. Yo pa di se kowona. Paske se yon bagay, tankou jan m di w la, ki, ki, ki a yon epòk ki trè da, tabou, ki trè stigmatize bagay, tankou eksetera. But m gen, m gen, m gen moun ki travay avè m nan mizik. M gen pwomotè, m gen, m gen mizisyen. Nou gen, nou gen tout. M gen mizisyen m ki te pran kowona. Donk sa vle di ke se, se, se yon bagay ki la, men se fòm de kominikasyon ke nou poko jwenn. Trè byen. Fòm de kominikasyon, nou genyen Aurélie, e humoriste, ki fè moun ri anpil, k ap soigner les mœurs en riant. E Ti Djo pale de yon fòm de kominikasyon nan kad yon kanpay ki te kapab touche tout popilasyon ayisyèn nan sou nesesite, sou dabò enpòtans vaksen e nesesite pou yo vaksinen, Nou poko rive la. Ou menm nan travay wap fè a la kòman ou ka kontribye a fè pase mesaj mwen vaksine ou vaksine nou tout pwoteje oubyen vaksen son bagay ki enpòtan ki kapital pou frennen kowonaviris. Bon, mwen menm sam ka di, ayisyen gon sòt de teyori di konplo ki toujou nan tèt yo, tout sa w parèt ki ka bon pou li, Li di w se mank de la bèt, swa se ti yo bezwen tiye l oubyen kontwòl lavil yo bezwen pran. Se konsa yo wè vaksen an. E mwen menm poukisa mwen t al vaksinen, se paske m ap viv ansanm avèk yon pakèt moun ki aje anndan lakay mwen. M gen grann mwen, m gen granmatant mwen. M se yon moun ki leve ansanm avèk anpil granmoun nan kay. E m ap soti. M toujou ap soti, m toujou nan lari, m toujou ap ansanm avèk zanmi. M di, m panse li ta bon. pou mwen pran vaksen an paske moun yo menm nan yo rete andan lakay yo yo pa soti e ke mwen menm ki nan lari a mal pran kowona pote ba yo m di non li pap fer mwen ale mwen pran vaksen an mwen antre ansanm avek li andan kay la men kounya lè mwen vin di moun lakay mwen pou yo pran vaksen an yo kategorikman dim non yo dim o non son bagay yo bezwen mete nan san yo son bagay yo mete nan venn yo e m pral rakonte nou ki enpotans vaksen an te gen nan lavim nou sonje lè te gen ti lafyèv e yo tap fè pwopagann sou li m sonje apèn m fin pran vaksen an epi nan ti lafyèv sa Mwen te pran l. Mwen te pran l tout moun anndan kay la kò yo kraze, dizda, mwen menm m leve, m santi m g'on malèz men li pat menm jan paske tout moun tap touse, tout moun te gen lòt ti sentom men mwen menm mwen pat genyen l. Alò kòman m ka fè pou mwen fè mesaj sa pase nan komedi mwen an? M panse. Se lè bagay la subtil e ke w pa fòse moun nan al pran l pou w al di l konsa, bon fòk ou pran l paske deja nan tèt pa moun nan li panse se yon bagay ou bezwen mete anndan lakay li pou detwi l oubyen anndan san l pou detwi l. Si w al fòse l, li pral di konsa, men poukisa l bezwen m fòse l pou m vin pran l? Tank ou wè jan Panos li menm nan pale avèk moun yo byen, li rakonte moun nan kisa bagay la ye, ou antre nan fon bagay la, nan nannan bagay la pou w di l men kisa vaksen an ka fè pou ou lè w pran l, men kòman l ka pwoteje w, men kòman l pwoteje sistèm ou, M panse se konsa map fèl tou paske pou di moun nan konsa bon men ki enpòtans vaksen an genyen lè w pranl mwen pwoteje ou pwoteje nou tout pwoteje se konsa nou ka fè apwòch la ansanm avèk li e menm jan ansanm avèk mwen nan epi ki met ansanm avèk enstiti panos studio dòk la mwen renmen di sa anpil dezole m panse se konsa nou ka fè kanpay sa epi jan ti djo di a tou fò yo ta fèl nan lekòl fò yo ta fèl bon m pa konnen tout kote li dwe pase paske se pa sèlman on ti antite sèlman ki pou ka fè kanpay vaksinasyon sa. Gen anpil moun ki mouri nan peyi a yo kache sa paske yo twouve se yon se yon onte li ye kòmsi lè moun nan mouri nan kowona pou yo di sa. Bon se pa sèlman kowona paske ayisyen tout bagay yo mouri nan di se mouri nan dat yo tou se dyab ki manje yo alòske se pa vre. Nou pa gen okenn chif kòmsi m ka di ki la okenn done syantifik mèsi ki pou ka pwouve men konbyen moun ki mouri nan kowona men mwen sur ke nou gen anpil moun ki te afekte parapò ansanm avèk Pandemi sa e mwen menm mwen fenk kare sansibilize moun yo pou yo al pran vaksen an paske li te bon pou moun san m pa ban nou manti si se pat li menm nan ti lafyèv la m te ka mouri kòm se konsa yo rele l. Episk wap pale de chif Aurélie e m kwè ke doktè a pral konfime sa e 95 pou san moun ki mouri nan kowonaviris se moun ki pat vaksine eske se vre? Bon e youn nan etid nou genyen ke se Ayiti. ke se nan lòt peyi yo. An Ayiti, m pa gen yon chif dirèk de kòman sa ye, men mwen gen plizyè kòlèg mwen ki travay nan prizanchaj covid. E yo di w klèman, moun ki te vaksinen yo, lè yo vini la pou covid, nou ba yo medikaman, yo pran l an anbilatwò, y al lakay yo, yo pran medikaman yo kòrèkteman. Yo pa mouri. Moun yo gen ki plis rive petèt e ospitalize, se sitou moun ki gen lòt komorbidite, ke yo bezwen trete yo. de fason separe pou yo rebalanse moun nan pou yo voye l ale. Nou gen yon etid e e non peyi a yon ti jan echape m ke yo fè yo menm, yo fè yon etid konparativ ant moun ki gen kovid ki konplètman vaksinen, moun ki gen kovid ki pa konplètman vaksinen, moun ki gen kovid ki pa vaksinen ditou epi fatalite maladi an lè l rive sou yo. So etid sa yo fèl Malezi merci kounya m sonje non peyi a Malezi fè etid sa an desanb epi li mete rezilta ouvè lakay li li di moun yo men kòman bagay la ye men nonb de moun nou gen ki mouri avèk kovid men nonb de moun nou gen ki pran kovid nan peyi an men kantite ki pran medikaman kal lakay ki pa gen ankenn pwoblèm men kantite malgre yo gen komòbidite ki pa gen ankenn pwoblèm kal lakay yo. Men kantite komorbizite yo, sa vle di lòt maladi tankou kansè, ipètansyon, dyabèt, obezite, eksetera, men kantite ki al lakay yo e men ki kantite ki mouri. Kantite ki mouri a, nan moun ki totalman vaksinen an, se yon ti minorite ki tèlman zuit,

osi laj, li trè trè signifikatif. E sa yo se done ke peyi sa yo pran pou yo di, men kòman sa te ye san vaksen, men kòman sa ye avèk vaksen, men poukisa vaksinasyon an li vrèman gon efikasite. E se sa k fè nou wè Ozetazini, malgre yo a 76 pousan de popilasyon yo a ki vaksine, ebyen yo kontinye ap ankouraje moun yo vin pran yon boustè pou yo mete sistèm yo bokou plis strong pou yo kapab konfwonte e nenpòt lòt enfeksyon oubyen nenpòt nouvo varyan covid ki te ka parèt. E pou tout moun kap swiv nou yo sitou kominote pa nou an gen moun ki rapòte de intox de de enfòmasyon se de rumeur ki di ke depi ke ou vaksine ou gen 2 zan pou mouri si son gason e ou vaksine wap pèdi bann men ofèt vaksen an li pwoteje w li pa tiye. Donk, èske se sa? Ti Djo vaksinen, èske lè w te vaksinen an, ou te santi dè efè segondè ki te nui w? Èske w te pèdi bann? Kòrèk, kòrèk, kòrèk. E depi lè m fin pran vaksen an, m ka di w ke m pa janm santi anyen, m pa janm gen malèz, m pa gen tèt fè mal, M pa gen m pa gen tèt vire, m pa gen m pa santi m mal dòmi, m pa santi m te gen lafyèv, m pa santi m te gen anyen. Sof ke ou santi ke ou santi enèji a nan sistèm ou. Sa di ke ou santi, m pa p ba w manti, si se pou bann e bagay la bagay la pa t dous menm. Vin pi an deyo. Bagay la, ou konprann, ou gen dwa pa p panse a bagay la epi bagay la. Ou gade gade nèg mèt la. Ou gen dwa pa menm ap panse a li epi bagay la, ou konprann, bagay la pike devan. Mwen Se ayisyen san, ayisyen sansib pou bann yo. Men, ah, men son sijè sansib li ye wi. Bagay trè enpòtan e trè sansib li ye. Donk m ka di w ke se yon boustè ke li ye, donk otomatikman ke l se yon boustè, li, w ap santi l nan sistèm ou, santi w gen plis enèji, ou santi w gen plis fòs, ou santi w, tout afè w mache pi byen. Ou konprann? E, men, m pral di w tou ke. E gen anpil moun ki pran l ki pa gen sentom ke men menm mwen genyen yo. Pa egzanp afè bann bagay whatever etc. Gen de moun yo menm ki yo yo yo yo yo jis nòmal. Ou konprann men yo jis santi tou ke e yo gen yo gen enèji a like tankou yo yo santi yo anfòm. Men mwen men menm lè m te pran l se afè bann nan se yon bagay pwoblèm. Se yon se yon wa di se kòmsi m ta di w se yon grenn mwen te pran menm pou m pou sa. Ou konprann? E men aprè sa menn m pa t gen okenn sentom m pa gen anyen m pa m santi m kòrèk e le pire Mwen nan bal chak jou. M avèk moun chak jou. E tande m tande moun gen kowona. Mwen menm si m genyen l ou mèt konnen menm menm efè l pa fè sou mwen pou m ta di. Kòmsi m ta di w ke m sispèk ke se sa m ta genyen. Ou konprann? Jamè yon ti mo de gòj, jamè yon tous, jamè yon nothin. M pa janm gen anyen. E. Par kont m gen 2 nèg ki pa vaksinen nan djaz la ki pran l e nèg sa yo sou stage avè m yon bagay biza sa vle di ke nòmalman m ta sipoze si yon nèg nan djaz la gen l apresa nou pral monte menm bis nou pral monte menm bagay menm si w mete kach nen bagay whatever men nou viv nan menm otèl nou manje sou tab nou fè tout bagay nou ansanm donk nòmalman m ta sipoze omwen santi ke kòmsi m ta di w ke m gen l nèg ki vaksinen nan djaz yo

pou m pran dezyèm dòz. M te fin pran premye a m pa santi anyen, m pran dezyèm nan m pa santi anyen. So jiskaprezan kote m ap pale ansanm avèk ou la, vaksen an pa fè okenn efè negatif sou mwen jan moun yo te di m ke m pral tounen vanpi oubyen ke m pral wi. Paske lè m te fin pran vaksen an, mwen pibliye l sou rezo, li pa t sponsorize anyen, kòmsi li m pa t gen okenn lopital ki t ap travay ansanm avèk mwen swa ki peye m pou fè kòmsi m ap pran vaksen, m te pran l vrèman paske m t ale nan sant Jeskyo Mwen ale mwen pranl mwen publiyel pou moutre moun yo men kòman men ki kote mal pran vaksen pou si gen moun ki ta entèrese tou paske alepòk kowona tap ravaje tout kote nan mond lan sa ki vin pase depi lèm fin pranl lan mpa gen yo te dim map tounen vanpir mpoko janm tounen jiskaprezan men gen de moun mwen twouve ki mechan yo pa menm konn kisa bagay yo pa menm konn kisa vaksen an ye ki ap anpeche moun al pranl. Mwen menm map di moun sa yo fòk yo pa fè sa paske kowona son maladi ki serye kap touye anpil moun nan mond lan jiska prezan e mwen ankouraje tout moun pou yal pran vaksen an paske mwen menm mwen pranl jiska prezan m poko janm genyen ni m poko tounen vanpi. Trè byen, donk nan pa manti paske ou te konprann sa wap ajoute. M ta pral di ke bizanman depi lè vaksen an parèt tou, depi lè vaksen an parèt, to de mòtalite a kareman bese. Mondyalman. Wi, mondyalman.
Donk.

E mentnan eske varyen sa yo pu danjere pu moun ki pa pran vaksen? Anfen, m panse gen omwen 10 varyan ke yo dekouvri deja, men ladan yo se petèt 3 ki plis fè pale de yo. E kisa chanjman yo ye, kisa varyan yo ye? Pratikman, chak moun ki kontamine, chak moun gen yon sistèm diferan. E chak moun ki kontamine avèk covid lan, covid lan konpòte l yon fason diferan nan ou. E se li menm ki bay rezilta avèk nouvo varyan k ap sòti yo. Gen de varyan k sòti ki pa osi sinyifikatif, paske li pa gen yon efè ki trè endezirab pou tout mond lan konnen l, e gen de varyan ki sòti tou se yon gwoup de moun li afekte, epi li pwopaje epi l gen yon efè inik ke tout moun konnen. Se pa sèlman covid, tout viris ki avèk swa adn oubyen avèk ARN, yo bay vi avèk de nouvo varyan. ARN nan miltipliye an varyan pi rapid, tankou viris kowonaviris an se yon tip ARN li ye, ke viris adn yo. So, nou konnen varyan alfa, beta, gama, delta, omikron, genyen lòt varyan, m pa sonje tout non yo nan tèt mwen, anviwon 10 jiska mentnan, men sa k plis fè bri yo se sitou. Delta avèk Omicron. Delta fè anpil bri paske li te plis fatal ke lòt varyan yo, li tiye plis moun ke tout lòt varyan yo. Omicron an fè plis bri paske li afekte plis moun ke lòt varyan ki te gen avan yo. Non sèlman Omicron afekte plis moun, men dire tan dekibasyon Omicron an. Pandan lòt tip de varyan yo fè de 2 a 14 jou pou yo pou yo aji sou moun nan oubyen pou moun nan parèt enfekte pou l santi sentom yo, tan pa omicron an jiska mentnan sanble l pi kout ke tout lòt yo. So le fèt ke tan pa l la pi kout ke tout lòt yo, li gen chans, li gen tan pou l enfekte plis moun ke tout lòt yo tou. Donk, men omicron an li pa pi fatal ke varyan delta. Varyan delta a pi fatal, li tiye plis moun, omicron an li mwen fatal, li afekte plis moun. E pou nou, avan enè kesyon paske fòk nou. kanpe, e se sa ki konsène kanpay vaksinasyon k ap fèt ann Ayiti an. Dans un premier temps, nou te genyen Moderna, te vin gen yon ti ralantisman, stòk la te epuize, yo te di y ap voye pou nou Johnson and Johnson, gen Pfizer. Mètnan, èske yon moun ki te pran premye dòz Moderna, E apre sa, èske l ka, lè l pral pran dezyèm doz lan, li pran, pa egzanp, Pfizer? Èske ka gen pwoblèm nan sa? Sa s on bèl kesyon e s on kesyon ki preyokipe anpil moun tou nan kominote nou an. Kesyon entèchanjabilite dè vaksen. OMS, yo gen yon etid ke yo te fè ki pibliye depi le 5 desanm 2021, si je ne me trompe pas, ki bay rezilta sou entèchanjabilite antre vaksen yo. Asavwò, ou te pran Moderna, ou vin pran Pfizer, ou te pran Pfizer, ou vin pran Moderna, e ou ka menm pran Johnson and Johnson kòm yon dezyèm dòz. Donk, yo gade pèfòmans vaksen an nan kò moun yo parapò avèk entèchanjabilite yo. Pa gen oken pwoblèm. Pa gen oken pwoblèm e li otorize nan tout peyi yo. Entèchanjabilite vaksen an li bay plizyè avantaj. Youn nan avantaj li bay, li fè ke. Chèn vaksinasyon an pa janm kase. An nou di ke vaksen yo, nou konnen ke yo trè frajil, nou bezwen anpil lojistik pou nou pwoteje yo. Si vaksen Moderna a fini an Ayiti, se pa nou menm ki fè vaksen, se Gavi ki ban nou vaksen, ebyen letan ke nou rejwenn Moderna pou retounen vin an Ayiti, si se Pfizer ki vini, ebyen yo fèt, yo gen menm tip vaksen, yo gen menm e, e, e, e, e, e, si m ka di menm rasin, ou kapab pran Pfizer an lye e plas de Moderna e ou ka pran Moderna an lye e plas de Pfizer. Yo fè yon etid, je ne me rappelle pas sou konbyen pasyan ki pran vaksen yo miks e efè yo kòrèk jiska mentnan. An Ayiti, se jiska 17 janvye 2022 ke ministè sante piblik te sòti yon sikilè ki te pou di ke a l'instar de lòt peyi yo e baze sou etid sa yo OMS te fè li mete disponib pou tout peyi yo men posibilite pou entèchanjabilite vaksen an li apwouve an Ayiti tou. Donk nou nan 192 peyi. ki fè entèchanjabilite vaksen an. Jiska mentnan, li pèmèt ke tout moun moun yo yo vaksinen nan tan adekwa a avèk menm tip de vaksen an ke nou genyen ki disponib an Ayiti. Donk malerezman, jan Ti Jo t ap di l toutalè a, pa gon kanpay vrèman laj ki fèt lè jan de chanjman sa yo fèt pou rasire popilasyon an, pou yo santi yo byen, pou yo pa santi ke yo an danje oubyen yon bagay ka rive yo. Mwen menm pèsonèlman, Mwen kowòdone aktivite vaksinasyon, mwen bay vaksen tou mwen an pèsòn e mwen gen anpil kliyan ke mwen bay vaksen ki entèchanje e jan w wè ti Djo di w lan moun yo bouste, yo santi ke yo gen plis enèji, yo gen plis fòs, yo pa menm pran nenpòt grip paske se kòmsi sistèm iminitè w vin redouble ok, menm grip kouran, mwen m pran vaksen depi an jiyè 2021, premye grip mwen te pral genyen se te an desanm. Grip la tèlman te sevè sou tout moun nan antouraj mwen ke m te di mezanmi, genlè m pran kowona. M al fè tès, mwen menm pitit mwen al fè tès, epi yo di m non, pa gen anyen ki gen pou wè avèk kowona, se yon grip nòmal, epi j epi men medikaman an, epi ryen dout. M pa janm gen grip, m pa janm gen fyèv, m pa janm gen ankenn anyen. Kòmsi ou santi ou gen yon dezyèm sistèm, ou santi ke se kòmsi ou dedouble tèlman ou santi ke ou. Ou strong, ou kòrèk e ou santi ke ou ka konfote nenpòt ti enfeksyon. Trè byen, donk la tout moun ka swiv yo wè enpòtans vaksen kont kowonaviris lan e m pral ba nou chak la okazyon pou nou bay yon mesaj kle ak moun k ap swiv nou yo la yo.
Kòmanse pa lafanm dabò, ok. Donk, yon mesaj kle mwen mwen te kapab bay tout moun k ap suiv emisyon an la, se al vaksinen. Evite koute lè rimè, pito chèche enfòmasyon. Lè w klike, lè w al sou Google pa egzanp, pa di ki sa k pa bon de vaksen. Di ki sa k gen nan vaksen covid lan, ki pwogrè k fèt nan vaksen covid lan, kòman w ye lè w pran vaksen an, ki sa w santi. Chèche dèzenfòmasyon ki konstriktif Moun ki wè pi klè yo. Gen lòt moun ki vaksinen, ebyen si w vaksinen ou pwoteje tèt ou, m konseye w ankouraje moun ki bò kote w yo vaksinen. Gen moun ki vaksinen yo asire ke tout fanmi yo, tout zanmi yo, tout moun ki nan sèk yo, yo menm yo rive vaksinen. Yo pa yon pwofèt de malè yap preche lè choz negativ, ebyen tout moun vaksinen. M ap konseye lekòl yo, inivèsite yo, bay opòtinite pou de pwofesyonèl de lasante ki etidye, ki gen enfòmasyon, vin pale etidyan nou yo, vin pale anplwaye nou de enpòtans vaksinasyon, epi vin klarifye sèten dout ke yo gen nan tèt yo, ki pou pèmèt ke yo demistifye mit vaksinasyon an, e finalman yo aksepte vaksinen, pou yo kapab pwoteje tout moun. E an fen kont, kòm nou tout konnen, lè ou vaksinen, mwen vaksinen, nou tout nèt nap pwoteje. Mèsi. Mwen menm mesaj pam nan ta pou kèlkeswa pati kilèn nan sosyete a, kèlkeswa moun, kèlkeswa kèlkeswa pwofesyon ou, kèlkeswa wòl ou ranpli anndan sosyete a, mwen panse ke batay kowona a se batay paw li ye, se batay pa nou li ye. Mwen swete ke vreman nou pran vaksen an oserye. Mwen swete reyèlman ke nou panse a gou sistèm iminitè nou. Mwen konnen ke nou kwè nan ti te nou. Mwen konnen ke nou kwè nan ti te jenjanm nou, jiwòf, eksetera. M konnen nou kwè nan ti asosi nou. M konnen nou kwè l. Wi, sa a la, li bon tou. Men, atansyon. Tankou jan yo di, Viris sa a se yon viris ki gen plizyè varyant. Sa depann de sa w pran. Ou gen dwa pran youn ki pase sou ou tankou yon fyèv li ba w fyèv kò fè mal. Li gen dwa gen yon lòt tou ki al chita nan yon petèt yon ti pwoblèm ke w genyen nan sante w deja, swa sik, swa tansyon, swa nenpòt ki sa l ye a, epi w wè se sa k frape w atè epi w wè pou yon vaksen ou pèdi lavi w. Donk, m panse ke batay sa a nou tout sipoze ap antre ladan l, tout elèv lekòl, tout pwofesè lekòl, enjenyè, doktè, nan kèlkeswa patikil ke w ye nan sosyete a, batay sa a se batay pa w. Men menm, mwen konnen ke m pa pè pou mizisyen yo paske twa ka mizisyen, anpil nan mizisyen konnen ke y ap vwayaje, yo konnen fòk yo pran l paske bon, avèk djòb ou, ou pa ka pati san w pa pran vaksen an, ou pa ka, gen anpil bagay ke w pa ka fè jodi a nan lemonn san vaksen an. Donk, m pa pè pou twòp mizisyen yo non, men si gen mizisyen ki poko vaksinen, tanpri fè sa, paske sa a se yon sijè serye l ye, m ta renmen wè nou tout ankò nan yon pwochèn emisyon, pou kèlkeswa okazyon an, men pa pou nou pale de kowona paske Il fo ke nou rezoud pwoblèm sa yo sèl pou pèl jan pou nou diminye pwoblèm sa nan lavi nou se pran vakson. Wi li nan final.
Bon mwen menm sam ka di se pa al tande zanmi ou byen fanmi ki pa gen okenn anyen a wè avèk pèsonèl de sante ou byen pwofesyonèl nan la sante ap di w pa al pran vaksen pa bliye korona pa yon jwèt e ke gen de bagay fòmèl nan mond lan ki montre ke moun ap mouri e ke chak lè mwen vaksinen ou vaksinen nou tout pwoteje. Epitou, m ka di tout moun ki gen moun dèyè w ki ap swiv ou swa sou rezo, swa ou se yon pwofesè, ou se yon direktè, whatever sa w ye a, ankouraje moun al vaksinen paske lè chak grenn nan nou vaksinen, nou vin mwen riske pou nou pwopaje kowona. Pa bliye mezanmi vaksen an la fòk nou pranl mwen menm mwen pranl se pa paske m pral pati dèyè mwen menm m ta pral pran vaksen an m pa ta pral okenn kote menm lè nou an ayiti nou pa pral vwaje nou pa pral okenn kote fè pwofesyonèl sante yo konfyans paske vaksen an bon se ede yo bezwen ede nou dèyè m pa gen okenn enterè pou m ta vle voye nou al mouri oubyen pou m ta fè nou mechanste mwen menm mwen pranl ou menm fè w pranl e konsa nou tout nap pwoteje mèsi. N ap remèsye tout moun ki t ap swiv emisyon spesyal sa a sou covid 19, Coronavirus. kote nou te mete aksan sou enpòtans vaksen kont Covid 19 Kowonaviris. N ap remèsye Doktè Loiseau de ISPD, n ap remèsye Ti Diozeni ak Aurélie ki te aksepte reponn kesyon nou nan kad emisyon sa. N ap di tout moun babay, a la pwochèn!